Oubyen li vin gen 26 an, poko menm anplwaye nan Sogebank, men nan dcpj, paske gen yon dam ki rele Anne Ketsia Georges ki abityèlman ap fè move kou nan bank lan, li fin fè move kou l epi kiyès li fè arete? Livens Lifèt Dejwa. E nou te konnen ke rezo sosyal yo fini ak Yvens. Kounye a, lè foto l pran, vini, kanpe la. Lè foto l pran, yo mete l sou rezo yo. Lè dcpj mete avi de rechèch, abi de konfyans, eskwokri, asosyasyon malfetè, e pou menm anketè dcpj sa yo al vin di ke yo pa jwenn Lyvens li fèt dejwa fè anyen. Èske ou wè ki tò ke ou koze jèn òm nan? Imaj li gentan rive a lentènasyonal kòm on eskro, kòm on vagabon, kòm on bandi. Mennen kiyès ki pral repare imaj sa? Kiyès ki pral lave imaj sa? Kiyès ki pral sove imaj sa? Èske Livens li fèt deja ap jwenn djòb kounya la? Ki òganizasyon ki pral pran l? Paske foto l gentan pran lemond antye. Lè nou menm kòm avoka k ap defann dwa moun ap pale di respè de la prezonpsyon dinosans, lè n ap pale di respè de la libète endividyèl, lè n ap pale di respè dè dwa fondamanto de la pèsòn imèn, nou konn enpòtans lan. Vennsizan ou gentan fin a lavi l. Manman an kriye chak jou paske on moun bezwen satisfè swaf.

Nou jwenn liberasyon anplwaye Sogebank sa la, rete 2 lòt toujou. Donk wap wè ke m pral retounen anndan la, m pral batay, m pral pote sipò mwen a Mèt Dèdi avèk lòt avoka yo. Donk pou n di jamè o gran jamè, Mesye Frédéric Leconte, ou menm ki se direktè dcpj, ou menm kap mennen enstitisyon sa a,

Kounya koman ou pral reparel. Donk batay la ap kontinye. Merci. M pa konn si w ap di 2 3 mo. Ou ka pale plis. Non m pa vreman gen anpil mo pou di. M pa vreman gen anpil mo pou di. Jodi a ou libere eske sa vle di kisa pou menm zanmi m? Bon sa vle di anpil bagay pou mwen. Paske libète sa vle di anpil bagay. Paske lè ou anfème yon kote antre 4 mi. Epi yon bawo san ou menm pandan ke ou konnen ou inosan. Ou pa an afè a pèsòn. Donk se te peryòd, yon bagay ki pase nan peryòd listaj mwen, ke mwen m pat okouran. Menm kliyan swadizan ki di l pèdi an ke m pat menm rekonèt ditou. Donk yo jis lanse avi de rechèch san mwen m pa okouran de ni lèt devitasyon yo te voye ban mwen. Donk yo arive arete m epi trennen m. Bon, se te afre, men mwen eseye kenbe moral mwen pandan 30 jou. Fè yon mwa, de 19 me, jodi an rive. Donk m eseye kenbe pandan 30 jou. Ebyen gen anpil moun ki edem tou bon Bondye edem anpil tou gen fanmiy mwen manmanm epi mèzanèm Remy mèt Tito e kabinè an tou espesyalman e mèt Mario ki sipotem anpil tou fanmiy mwen zanmi tout ki kwe nan mwen donk epi nan gad avi kotem te ye an mesye BLTS yo tou pafwa yo monte moral mwen paske li te di vreman donk sa rive li te ka rive tout moun se enjistis. Se mechanste epi enkonpetans dcpj tou map dil paske son pakèt moun ki anndan panse si yo pat mechan yo te ka gentan wè ke mwen pa annafè a an anyen paske mwen pa enplike nan anyen mpat menm okouran de sa kap fèt nan menm donk mwen panse se enkonpetans yo epi mechanste tou donk menm jan e mèt e anèl di sa donk lap pouswiv pye li some sogebank donk mwen remèsi sogebank tou paske mèt mario se avoka sogebank donk li edem. Mwen panse mèt e Amel ansanm avèk tout mèt Beto yap fè swivi yo donk pwochèn fwa si gen pou pale mwen menm nan pale nan pale. Men psikolojikman eske w pare pou w ta repran travay nan Sogebank? Psikolojikman eske w pare? Sa son kesyon bon mpoko ka reponn, mpoko ka reponn. Paske li pral mande anpil preparasyon, paske psikolojikman mpoko santi m anfòm paske m ta rive yon moman ke mwen santi m vrèman te an depresyon paske m anfème pou kòm yon kote pandan ke m inosan donk se pat fasil.

Depi vandredi 19, samdi 20, dimanch 21 mwen te oblije vini Pòtopwens. Malgre tout sa nou t ap mande, malgre yo te arete pitit nou depi vandredi, m vin pran nouvèl pitit mwen jis lendi pou m konnen kote pitit mwen ye. M pa t janm konnen kote pitit mwen ye. Se nan jis lendi mwen vin konnen kote pitit mwen ye. Se vrèman se te yon soufrans pou mwen, senti mare. Chak jou se senti mare. Se kriye m ap kriye pase m di m pèdi pitit mwen. M tèlman redi ansanm avèk pitit sa. Son pitit cherim son pitit chouchoum se marim m pa gen mari se lik marim aprè Bondye nan son ti vwa mwen m te dezole men jodia m di Bondye mèsi paske Bondye fèm reprann pitit mwen pral dòmi ansanm avèl on sèl bagay sa map di map di sonje bank mèsi map di mesye Bendji mèsi ki fini ansanm avèk karyè pitit mwen malgre mizè m pase pou m fè edikasyon pitit mwen 26 ans nou fini avèk karyè pitit mwen. Nou pran pitit mwen nou deplimen l, nou pran tout plim yo nou mete sou yon layon, nou monte sou yon mòn, nou tann yon van ap vante, nou lage tout plim yo, nou fini ak karyè pitit mwen. Pitit mwen pa t manje zoranj, se ri nou fè dèy si yon sèl bagay nou fè pitit mwen sa jodi a, men gen yon Bondye ki la k ap vanje pou pitit mwen. Se sa.
Mwen menm se Madam Mireille Dugatelle.